Jodi an nou genyen yon lòt sijè ase enteresan ke nou pral gade. Toutfwa, se pa toujou pawòl politik, se pa toujou pawòl sou ensekirite, se pa toujou pawòl ki ap fè nou pè, se pa toujou pawòl k ap fè nou kouri. Dèfwa se de pawòl ki ap bay lespwa, se de pawòl ki ap ede nou rekonstwi lavi, rekonsidere lavi.

Mèsi mèsi du fond du kè se toujou avèk menm plezi a menm souri a menm lè nou wè vizaj mwen parèt yon ti kras non men se pa vre nou toujou souriyan nou toujou enpòtan pou ke nou di ekoute on ne peut pas tout le temps parler de sujets ki tanto se kay kap kraze Tanto se moun kap mouri, tanto se moun kap kouri e tout moun konnen ke Ayiti nan yon sitiyasyon difisil men a l'interieur de cette difficulte dans ce pays il y a du beau monde, il y a une jeunesse ki ap chèche kisa pou yo aprann, yon jeunesse ki bezwen konnen ki wout yo dwe pran, genyen de moun ki bezwen konnen kisa yo dwe fè. E nan sa yo dwe fè a, gen de moun ki predispoze pou ede yo konnen ki sa yo dwe fè. Nan emisyon aprè midi an, chers amis internautes, vous qui nous suivez un peu partout à travers la terre, parce que nous sommes sur tous les plateaux du monde, plus de 180 peyi, plus de 180 plateformes à travers le monde, nou ansanm pou ke nou kapab di ou ki sa pou nou fè. Nou genyen avèk nou 2 envite, se 2 journalistes, c'est-à-dire se de moun ki.

On va commencer avec Marcia Cote permet ke nou komanse avèk Marcia dabò. Marcia Moïse, bonsoir, mèsi paske w avèk nou nan emisyon Tout Pawòl jodi a. Bonsoir Joanel, bonsoir ak konfrère Etienne Cote Paluc, se tout yon plezi pou mwen pou m patisipe nan Tout Pawòl. Marcia Moïse, journaliste

Joanel se tout yon istwa ou raplem wi lèm te kòm te nan nevyèm je kwa lòske mwen antre nan kanal nan radyo exprès epi m kòmanse nan mizannòt m ap salye Guerrier Dieuseul sou trak sa lòske m te kontrel lèm pral fè m te ap pran yon egzamen nevyèm Epi m di, mwen di Guerrier, mwen ta renmen fè yon eksperyans nan radyo, epi li di m, vin kote m nan Express la, tande, vin kote m nan Express la, m kwaze l nan angle rue Normand et rue Conty, epi mwen tèlman anprese, m ale kote Guerrier nan radyo Express, men lide li vini de ti frè m, Louis Albert ki te nan Enfants Médias nan Playiti. ke Evelyne Adonis, Wickenson Guerrier te konn fè fòmasyon pou yo nan Enfants Médias ki se jounalis tou byen sur men ki pa pwofese, li gen yon fòmasyon nan kominikasyon e jounalis, li se antreprenè. Epi de la mwen swiv li lè yo ba l travay pou fè epi m konn ap gade travay yo m ap kòmsi m gon angouman epi m vin pale ak Guerrier e de la Guerrier di mwen vin kote m nan radyo a epi mwen kòmanse nan mizanlòd Epi kòmansman mwen avèk Dadou, li surnome Dadou pa dou, nan epòk la li te operatè, epi mwen avèk Freo Loye. Epi lè direktè Jacques Jean Pierre kòmanse wè m ap vini, m te tou piti, epi li rele Guerrier, li di Guerrier fon ti pale l de mwen, epi li di l an li entere. De ti pitit sa. De ti pitit sa. Evelyne Adonis kapab eksplike w, Luckenson Jean tou. E pi, li di, li di Guerrier, se kòm si m lekòl, Joanel, li di pou m vin a paran m. E pi, m rive, e pi li di m si m pa vin a paran m, m p ap ka kontinye vin nan radyo a. E pi m rive lakay mwen, m di manman m ak papa m ke direktè a radyo a di pou m vini avèk nou. E pi papa m di. Si sa pa pwoblèm m pral nan radyo a, li pran manman m avèk papa m, e manman m ak papa m ale, lè yo rive, epi lè sa, e m raple m se te yon samdi, m pase nan koulwa a, yo chita devan biwo Jak lan, epi Jak ap pale avèk yo, epi dikou, Jak di bon pa gen pwoblèm, sa e l vin gen apwobasyon paran m, epi mwen lib pou m vin nan radyo a. Men gon lòt. Men se te yon fòmalite pou tout moun k ap entegre radyo oubyen se te espesyalman pou ou? Non, se te espesyal pou mwen paske m te. Paske w se fi oubyen paske ou te timoun? Paske m te timoun.
Ok. Nan epòk la, m te adolesant, donk li egzije fò paran m konnen ke m ap vin nan radyo a. Ok. Epi de la, m gen otorizasyon. Men li ta pral mete yon lòt mizangad, li di m ke pou vakans, mwen lib pou m vin nan radyo a. Men depi se lekòl.

le professeur Adonis Toussaint, epi mwen vin enskri nan ICG. Men enskripsyon m nan ICG l te fèt de mwen te lekòl, epi lè, lòske m di ke m ta renmen enskri nan ICG, m raple mwen, lè m ap di sa, epi epòk la e staff professeur la te nan Radio Express, se Luckenson, se te Adonis Eveline, se te Guerrier, epi enskripsyon m fèt. Dèyè do m. Lè m vini, m gen mal nan kou. Kou yo te fèt leswa. Te gen mesye Michelet Divert ki te pwofesè de franse eksetera. M kòmanse al nan kou. M ap grandi, m ap grandi. Epi, m vin al fè staj. M kòmanse staj mwen nan radyo tele difizyon Jacques Médienne. Sa demare zòn 2007. M kòmanse kite. Avèk Frenel Franswa.
Frenel Franswa. Direktè Frenel Franswa. M kòmanse kite mizannòd. Men, pasyon m pou radyo se yon bagay. Tèt chaje Joanel, wap wè de tanzantan l tranzi, kòmsi m pa, m pa rann mwen kont. Ou gon polivalans nan kesyon medya. Byen si, nan medya.
Epi m kòmanse, m ap grandi de miz an nonn, mwen pase nan e, e nan eksperyans radyo, m kòmanse al fè repòtaj, de la, m te kite Express pou yon ti kout tan. M vin fon pasaj lan Twitter FM, epi m vin retounen an Mars 2023 nan Radio Express epi de la men m te fon kout pasaj tou nan bonzouti.com epi yon lòt medya ki Boston epi m vin eksele plis nan près ekrit. Non eksperyans ou an li rich nan 20 tan. Nan 20 tan byen si. Ou fè anpil eksperyans.
Men ma chè an 2005 lò tap entegre medya. Eske se te yon bagay fasil pou fi te rantre nan sektè sa?
Eske l te fasil? Bon, mwen menm pasyon m pou metye a, m pa t rann mwen kont, m pa t wè ak difikilte yo. Paske se te fonse, se rantre, se egzèse. Paske m pa konnen, m gon, m tèlman gon pasyon pou pwofesyon an, m pa t rann mwen kont si m te gen difikilte sou wout mwen. Objektif mwen, mwen menm, se atenn, se rantre nan pwofesyon an. Kèlkeswa sa k te sou wout mwen an.
Èske pa gon sòt de mizojini ki degaje anndan sektè a? Kòman moun yo wè fi anndan sektè a? Ou menm ou te byen ou te byen antoure si m konprann byen men nou pa ka di se se menm sitiyasyon an pou tout medam yo ki vle antre nan metye paske son veritab pwoblèm.

Palud, Nan, nan, nan, nan epòk mwen, se te mwen menm Evlin, epi m te konn ap tande Naomi Calix, e Marie Lucie. Mwen te, nan lide m Edo te, Edo, Se te yo ki te modèl ou? Se te yo kat.
Modèl mwen, m te kòmanse tande Evlin. Evlin Adonis. Evlin Adonis, epi, yon lè m mande manman m, pale m de Evlin. Li di m, Evlin gon pasyon pou metye a depi lè l lise se li la. E, lè m ap eseye gade. Pou mwen Evelyne genlè kòmanse menm jan avèm de lekòl li kòmanse al nan radyo a men se prèske menm jan avèm. Ok men jodi an gen yon konsta gon sètèn de pli zan plis jèn fi tou men genyen sèten bagay kap pase anndan sektè ya kòman Sosyete a konprann on fanm ki jounalis pa rapò avèk on gason.
Bon, lan sektè la Joanel, li, ou konnen gason, kòm si o pli laj, w ap wè li plis fasil pou envite yon, yon gason nan on konferans de près. Li on ti pe difisil pou yon, yon, yon fi, si se pa on lòt konfrè ki di l sa. Se swit avèk e. e andikap sa, pwoblèm sa nou konstate ki vin mennen avèk konstriksyon Refames, Réseau des Femmes Médias du Sud-Est. E konsta tou e konsè mwen Evelyne Adonis te fè, e lè nou vin rejwenn, lè l di, si w pa nan yon konferans de près, ou pa p jwenn yon fi. Se konsa nou vin rankontre, nou epapiye, youn pa konn lòt. Men alòske lè w al nan yon konferans de près, w ap jwenn yon gwoup. Majoritèman se dè konfrè. Li ra ou ka jwenn yon grenn oubyen 2 grenn fi. Men ou pap jwenn medam yo an grann non. Non men menm la ankò nan konferans de près yo, eske vwa medam yo pase nan poze kesyon?
Vwa medam yo, yo pase swivan, swivan kesyon an.
Sa sa vle di? Swivan kesyon an,
gen de lè tou yo kapab entèvyouwe w la, gen dwa, yo gen dwa atrape w nan kesyon an. Swivan. Lè w di atrape?
Kòmsi yo gen dwa. Sa vle di yo pa bay kesyon medam yo enpòtans? Bay enpòtans.
Yo gen dwa pa priyorize kesyon, kesyon oubyen yo. Kòmsi yon ti klas otrefwa minimize medam yo otrefwa. Men kontrèman avèk avan e pou jodi a gon evolisyon ki fèt nan sektè lan e avèk fòmasyon medam yo genyen e avèk kanpay k ap fèt sitou pou medam yo pran plas yo nan sosyete a e nan sektè lan. Se pou sa m kontan gen de patenè tankou Refames ki nan pwojè, nan kanpay n ap fè a la Paske youn nan bon jan pou pataje bon enfòmasyon se pou w ka, lè ou se jounalis, se pou w ka gen tout pwen de vi yo. Epi si ou pa, si se jis gason ki met tèt yo ansanm pou fè de repòtaj tout tan, enben n ap gen pwen de vi gason, s ki trè byen. Men si se sèl sa nou genyen, l ap manke mwatye, pwen de vi mwatye popilasyon an sou aktyalite. Donk li enpòtan pou pwen de vi yo divèsifye nan jan de enfòmasyon n ap pataje, men nan kiyès k ap fè enfòmasyon an tou epi se sa nap chache promote avèk kanpay nou an ki se enfòmasyon verifye epi nou pral al nan lekòl yo nap pale sou kòman medam yo ka antre nan metye kòman yo ka jwenn sipò pou antre nan metye avèk de rezo tankou refames epi kòman an jeneral tout timoun yo kapab vrèman. reflechi avan yo pataje yon enfòmasyon paske jodi a nan 2025 tout moun son jounalis sa vle di tout moun ka pataje yon enfòmasyon e se sa ki ki ki enpòtan. Jisteman pandan nou tou rive nan kesyon medam yo enplikasyon yo, enfòmasyon yo kòman yo trete, Marcia ki ap gade kesyon gen rapò avèk lè medam yo ap egzèse nan yon konferans de près, lè y ap poze kesyon kòman yo konprann yo, men ou menm egalman ou gen yon pwojè ki lye avèk verifye enfòmasyon yo, kòm ou kòmanse deja, an nou plis presi pa rapò avèk kanpay sa a? Bon, se yon kanpay k ap fèt nan fen mwa avril la, bon nou gentan kòmanse l men li poko

konbat dezenfòmasyon an, konbat kont dezenfòmasyon epi la verifikasyon de fè, kòman ti moun yo pou ki sa li enpòtan pou yo pa pataje nenpòt sa yo wè sou rezo, kòm jan m te kòmanse di talè, tout moun son jounalis lè ou sou rezo, donk lè w ap pataje yon nouvèl, Fokou reflechi, kiyès, kote ou jwenn, kiyès, ki sous, kote l sòti, èske se yon nouvèl ki fyab, èske se yon zen li ye, èske ou pap fè moun yo frikout. Nou wè sa souvan, li gen de alèt ki sòti, m konn wè sa nan Pòtoprens kote m travay anpil, e gen de alèt ki sòti, a katye sa a pral gen yon atak aswè a, sesi sela, yo pataje l, sa fè tout moun pè, epi apre sa atak la pa fèt paske li pat gen atak vrèman, se te yon rimè li te ye. Menm jan yon lòt egzanp m pran avèk timoun lè n ap fè sansibilizasyon nan lekòl yo, nan lise, nan lekòl prive yo, se nou pran egzanp de Ayisyen ki manje chyen. Se yon gwo rimè ki te soti nan kanpay Etazini, tout moun konn tande pale de li. Enben nou menm nou al jwenn premye pòs ki te pibliye sou Facebook ki te pataje rimè sa. Enben se yon rimè, se yon moun ki di pitit, zanmi pitit vwazin li te di l ke Ayisyen bèt yo te disparèt ke se ayisyen yo ki pran donk nou wè ke sa se yon rimè jis jan li ekri ebyen eh moun yo kòmanse pataje l epi li vin enfliyanse tout yon eleksyon etazini de pi gwo peyi nan lemonn sa vle di nan moman sa se tout la planèt ki bezwen mobilize tout la jenès ki bezwen mobilize pou jisteman Kalite enfòmasyon an rete epi pou nou pa pataje rimè avèk lòt move enfòmasyon pou ankouraje laperèz nan popilasyon an. Trè byen, trè byen Etienne. N ape gade, antwòt nou pral gade, jan Claude Jean di, rezondèt kanpay sa a. N ap pran ti poz la pou nou tounen pou n kapab rantre nan dezyèm pati emisyon an kote nou pral gade dire kanpay sa a, enpak movèz enfòmasyon yo kapab genyen sou kominote yo e èske yo ka sove, èske yo ka detwi. Ban nou pran poz la.

Pa bliye nou toujou sou kanal Premyè Media TV, n ap swiv emisyon Tout Pawòl. Tout Pawòl, nou gen envite nou yo la ki se Etyèn Cote Paluc avèk Marcia Moïse, 2 jounalis, 2 veteran, 2 senyò. E nou nan kad kanpay ki lye avèk verifikasyon enfòmasyon yo. avan nou pibliye yo. Fake news tan konn ta ka rele yo, intox ou infox tankou jan yo rele yo a partou, men an Ayiti nou bonbade par yo. Aktè ki konsène yo se lekòl, journaliste, kote ou di nap gen 3 lekòl, se nan 3 komin, 3 komin sa yo se.
Mayigo, Kay Jakmèl avèk Jakmèl, epi nap tou gen yon pati tou avèk kèk

Anplis de fè kèk radyo e al klot medya tankou nou nan Sidès la, n ap fini kanpay la avèk yon gwo konferans ansanm avèk jounalis Jakmèl yo pou n pale sou kesyon fotojounalism avèk verifikasyon de fè a, kijan yo lye, epi n ap bay kèk eksperyans tou sou travay nou fè a nan Kouvèti aktyalite nan Pòtoprens nan dènye ane a. On masterclass li ye. Fanm kou gason konsène. Fanm kou gason konsène. Okontrè nou ankouraje medam jounalis yo vin nan konferans la toujou pi plis paske fòk vwa yo fòk vwa pa yo a tande. Ok, men anfèt metodoloji kòman nap fè jwenn elèv yo? Eske nou pral nan lekòl yo oubyen nap fè yo desann la? Nan lekòl yo nou prale, nan chak lekòl nou gen de antant epi nou pral fè yon ti.

ka evolye epi ki yo ka aprann plis sou metye a. Bon m gade avèk Marcia. Marcia, kòman nou ka ankouraje medam yo entegre sektè près la? Bon,
mwayen yo senp Joanel, se atravè kanpay sa a n ap jwenn de jèn, sitou se yon kanpay k ap fèt onivo segondè, de jèn k ap rejwenn k ap chèche direksyon lekòl kominikasyon yo, piske kounye a gen plizyè nan vil la k ap chèche direksyon lekòl kominikasyon yo e answit rejwenn asosyasyon yo sitou REFAMES ki se Réseau des Femmes Médias du Sud-Est ki afilye avèk Solidarité Haïtienne des Femmes Journalistes, Sofej, ki gen kòm kowòdonatris nasyonal, ke m pwofite salye, kowòdo mwen ki se Martine Isaac Charles. ki se kòdonatris o nivo nasyonal de Sofej, se rejwenn asosyasyon dè fanm yo epi y ap jwenn dè fòmasyon ot ke fòmasyon yo pran o nivo de lekòl kominikasyon yo epi y ap swiv dè fòmasyon e entegre dè sal dè nouvèl e paske m pa kwè tou nan Jakmèl m poko m pa konn si genyen m poko tande medam ki nan animasyon radyo.
Mwen pa tande yo. Wala, chou ki nan radyo li manke anpil. Animatris de konpa. Mwen pa twò tande.
Se resaman mwen t ap eseye. Kode mwen plis jounalis nap ese ak la dousè Frantz resamman nan Express men son se ton on prelude se jis avan avan edisyon de nouvèl midi an men m pa trete se
y rejwenn sal nouvèl yo e mwen felisite kèk enstiti de kominikasyon nan vil lan ki konn bay dè bous avèk medam yo sitou nan peryòd 8 mars 3 avril e pou medam yo rejwenn e lekòl kominikasyon resamman m te wè ases fèl. Institut de Communication Access School, gen yon enstiti ki fèk pran nesans ki se ITN, Enstiti Teknik Miltimedya ki ofri medam yo demi bous pou yo vini nan aprann videyografi, enfografi antwot. Genyen tou, m raple m resamman gen RIJC m wè ki fè sa tou ki pèmèt medam yo vini e aprann kominikasyon e jounalis e pa aprann li sèlman, egzèse l tou. E a tit degzanp, M kapab remake nan sal nouvèl Ozana mwen wè gen nenpòt 2 a 3 medam e Express tou nan sal nouvèl nou an nou genyen e. Men se pa majorite toujou. Se, men e kontrèman avèk avan. E pa mwatye, ou mwen genyen kounye a. Wi li an gran nonb. Sa vle di gen yon evolisyon ki fèt nan pase nou ka di. Byensi, vwala gen yon evolisyon ki fèt.
E nan kanal premye a nou genyen. Li, si nou konpare a lè li te kòmanse nan radyo a, li pa t gen kantite ki genyen jodi a. Kantite ki genyen jodi a, byensi. Men e, Nou poko rive nan mwatye mwatye. Epi se la nou bezwen rive. Eske kesyon son mwatye mwatye ou byen eske moun yo. Bon li ka yon 30, 40 pousan m pa konnen men li ka depase l tou men sa vle di fok gen yon fouchèt ki pèmèt ke pwen de vi medam yo reprezante nan sal de nouvèl yo epi nou vle ankouraje yo pran metye epi nou vle anraje sou rezo tou Me gason kou fanm pwoteje medam yo kap fè metye oubyen kap pataje enfòmasyon. Paske Betou. souvan medam sa yo pral ata, yo gen moun ki pral atake yo pou paske se fanm yo ye. Eben se pou se responsabilite gason ni fanm pou eh, eh, defann medam sa yo, dwa yo genyen pou eh, egzèse metye sa. Vwala. Sa m te vle ajoute pa Luc, medam yo lè yo vini nan sal nouvèl yo tou mwen map ankouraje yo fè teren paske yo souvan e sak fè yo un pti peu minimize yo lè yo rive yo ap m gen map site kolaboratris mwen Johanne Joseph ki di mwen menm m pap fè teren se mikwo prezantatris mwen ye ki di m li pap fè teren mwen genyen Erosia Se kolaboratris mwen tou nan Radyo Express. Li menm, li prezante, li redije, li fè teren. Kontrèman avèk Johann, m konprann travay li, men mwen menm lè m rantre nan sal nouvèl, m pa t twò renmen pran mikwo. M te plis renmen fè teren. W ap wè nan sal nouvèl la, m te gen yon abilite. M gen dwa sot nan yon konferans la, pye m gentan tonbe nan yon lòt konferans ki ap fèt nan yon lòt espas trè rapidman. Paske m te plis renmen. Ou te plis mobil, ou te plis ajil. M plis mobil, m plis renmen teren.
Kontrèman a kounye a, m plis miltimedya. Bon. Mwen e ou eseye rejwenn yo tout ansanm. Men an fèt, alepòk lè w te rantre nan medya, alepòk tou ou menm Etienne lè w t ap egzèse, nou pa t gen gwosè konkirans sa a jodi an ki se medya sosyo yo. E kesyon fake news lan, enfòmasyon te konn toujou veyikile menm lè yo pa t jeneralman vrè. Men, anfèt, jodi a, pi gwo konkiran medya tradisyonèl yo, se kesyon fake news yo. Kòman, jisteman, kòman nou kapab rezoud yo? Ki enpak yon enfòmasyon non verifye, ki konsekans li kapab genyen sou moun yo? Bon, li ka chanje yon eleksyon. Nou wè sa avèk sa ki pase avèk eleksyon Etazini prezidansyèl la ane pase a. Egzanp m te pran talè, chen, Ayisyen ki manje chen ak chat, se te yon jan pou yo ka Genyen eleksyon sou kont yo pou yo ka fè al jwenn moun ki gen èn etranje nan peyi Etazini epi pou al konvenk yo vote pou Trump. Donk la li te mache Ayiti, li pa manke egzanp de fo nouvèl nou bay sou yon politisyen oubyen de militan ki pataje de fo enfòmasyon

Pou pataje. Kiyès ki fè l? Èske se yon jounalis ki fè l? Èske se yon moun ou konnen? Se yon moun ou pa konnen? Èske ou pa ka wè nan foto a yon jan ki fè ke sa vle se yon entelijans atifisyèl ki fè l? Ou ka fè rechèch, se sa m ap montre timoun yo tou. Ou ka fè rechèch dimaj envèse. Sa vle di w ap pran yon imaj, ou gen yon imaj ki parèt sou rezo, al gade sou Google, ou chèche avèk imaj la menm, Epi y ap di si imaj sa te kèn sèvi sou lòt sit deja. Donk, li gen plizyè zouti ki pèmèt pou sa pa fèt. Epi m panse ke rezo, wi, se yon konkiran medya yo, men tou se yon zouti nou. Donk, se avèk sa majorite medya an Ayiti pataje kontni online kounye a. Donk, se vrèman yon jan ki dwe sèvi nou epi pou n ka montre ke li ka fèt bon jan.

Fok ou gen yon ti yon demach ki dèyèl pa egzanp pou pran egzanp sa. Bon se abc se abc pwofesyon. Yè m swiv yon fòmasyon an liy avèk Biwo Afè Piblik Anbasad Amerikèn sou sa avèk Mesye Pulvar. Se abc metye a depi ou jwenn enfòmasyon an premye reflèks jounalis la dwe gen se verifye enfòmasyon. E pa pli ta ke a semèn dènyè la, epòk Pap la te. Epi tout moun an jeneral tou, kòm. Byen si, te malad lan. Epi gen yon foto ki ap sikile kote Pap la gen yon mask nan vizaj li. Epi lè m eseye rantre, m google foto a, epi gen yon sit. Vatican m gen yon forum vatican vatican mwen sou li m gade sou forum nan m pa wè ankenn foto ki gen rapò avèk li lè m eseye rantre foto a son foto ki travay pa entelijans atifisyèl. Ebyen se sa gen anpil pwoblèm avèk foto kounya la paske moun yo fè foto avèk entelijans atifisyèl. Men kounyela an nou gade yon fòmasyon konsa poukisa se pou elèv poukisa se pa Dè pwofesyonèl ki deja anndan sektè a nou bay priyorite a. Bon nou gen yon gwo konferans n ap fè pou pwofesyonèl yo nan yon mwa, men elèv yo se yo menm ki gen mwens eksperyans online pase sa ki gran deja, moun nan laj mwen, nan laj nou, yo gen plis eksperyans avèk medya, yo gen tan konnen lè yo pataje rimè, yo konnen se yon rimè y ap pataje yo menm. Pran presizyon medya sosyo byen si. Wi, men di se sou.
Epi jèn yo se lè sa y ap aprann kijan pou yo responsab avèk enfòmasyon, kijan medya yo fonksyone, kijan rezo yo fonksyone, e yo vrèman fò sou telefòn avèk rezo yo, se yo k pou konprann lè yo pataje yon bagay li gen yon enpak ki ka genyen nan kominote a avèk enfòmasyon ke yo pataje. Donk pito yo pataje bon jan enfòmasyon ke yo pataje nenpòt. enfòmasyon o aza epi apre sa enpak la vin negatif sou zòn nan poutèt yo pataje l. Fòmasyon sa ap kòmanse kilè? L ap kòmanse apre Pak, epi l ap dire sou 2 semèn. N ap fè 3 lekòl yo, 6 klas, plis de 300 elèv. Epi apre sa, online tou, n ap gen yon prezans online, epi nan radyo, n ap se pase nan kèk radyo tou, pou fè yon gwo kanpay pou tout moun okouran, epi n ap fini, jan m te di ou nan kòmansman, avèk yon gwo konferans masterclass ki li menm li adrese pou jounalis pwofesyonèl yo sèlman, epi pou nou rejwenn tout moun ansanm epi pou nou pale sou kesyon sa yo. Kèsi sipòte nou?
Se yon pwojè ki finanse pa unesco, avèk yon kolektif pwofesyonèl medya ki rele Dèyè Mòn Enfo, ki se yon kolektif ke m manm ladan, epi ki pwodui yon magazin ki rele Ayiti Magazin. Donk, mwen m se redaktè an chèf Ayiti Magazin. Donk, nou ka al follow nou tout kote. Epi li gen yon lòt patenè tou m vle mansyone. Anvan m di di mèsi tout moun, paske gen anpil moun ki ede m reyalize pwojè sa. Anplis de Refames, Li gen Fèm Deside, li gen Jakmèl Ekspresyon, li gen Asosyasyon Jounalis Sidès, li gen Asosyasyon Nasyonal Jounalis Pwofesyonèl, li gen 3 lekòl yo ki avè nou, La Dignité, Lise Kay Jakmèl epi Alsibiad nan Jakmèl. Donk m ap di tout moun mèsi paske se sa ki fè ke pwojè a, ki rann sa posib epi.

Nap envite w pou w pataje l, nap envite w pou w like videyo sa, fè anpil moun konnen l puiske li enpòtan e on ne peut plus enpòtan pou ke nou kapab jwe sou paramèt sa e souvan fake news yo, movèz enfòmasyon, enfòmasyon oubyen yo pa rele enfòmasyon, rumè yo ke nou ap releye kòm enfòmasyon yo, yo genyen gwo tonton enpak non sèlman sou moun men sou de sosyete